Nou tande son sa? Ebyen, se avèk anpil kè kontan map anonse nou ke ane sa, nou nan koup di mond! Epi m vin avèk albòm nan la, m vin ouvri l la, e m pa janm swete yon lè m gen pou m achte yon albòm. La fifa, koup di mond de la fifa, kote ke lè m pral gen pou m ouvri anvlòp ki gen stickers yo, m gen kèk anvlòp la, m ap gen chans wè ap gen ayisyen ladan l. Ebyen wi, li posib pou gen ayisyen fwa sa, e ban m ban m montre nou yon bagay la. Sa se prefas se pa vre? Nan prefas la la.

Sa se prefas la, nan prefas la Ayiti parèt la wi nan gwoup Ayiti m kwè li nan gwoup Ayiti nan gwoup C avèk Brezil, Mawòk epi Ekòs. Kounya la, lè nou kòmanse gade la. Peyi pa peyi, sa se Afrik di Sid. Epi pou nou rive yon kote, pou nou wè. Sa se Bosni, Kata. Menm lè, e, lè Panini lanse albòm nan, We Are. Gade sa. We Are. Gade sa. O! Apa Shakira ap kòmanse chante san m pa di l? Pa fè sa non. Ebyen, pandan m pral lanse mizik dam nan la, madam, madam, madmwazèl Shakira, m poko gen anpil anvlòp, m gen 3. Eske nou panse jodi a la m ap gen chans jwenn yon jwè ayisyen oubyen yon bagay ki gen pou wè ansanm avèk Ayiti nan ti anvlòp sa, nan 3 ti anvlòp sa yo? Demen si Dye vle m pral fè videyo, m pral ouvri anvlòp, m panse m ap gen anviwon 40 a 50 anvlòp. E panini nan menm pa konn si gen nan nou gen album nan achte album nan pase ane sa ayiti nan mondyal fok nou gen album nan nou pral chire ansanm avem la an ale.

Bon, bon m pa gade yo, m viv emosyon an ansanm avè nou. La nou genyen David Rom ki son alman. Sa se premye anvlòp m ouvri avè nou. Jonathan Tah, alman. Ayayay. Sa sa ye? Misye se Mechaz Doski. Misye son Iranyen. Non se Iran se Iranyen. Irak. Banm non abitan Irak yo. Kounya la nan komantè yo. Non abitan Irak yo. Moun sa la. Map tou swiv ou. Map tou swiv ou. Si son grenn moun ki bay non abitan Irak yo. Non, m pap swiv ou pase si son pakèt moun ki bay li m pral oblije swiv nou tout. Men, moun ki kòmante l an premye a lap gon prim nan menm. Maxi Araujo, Uruguayen. Epi nou gen Aya. Bon, misye rele Saya Fala Lateck. Misye son Turk.

Se Ejipsyen ou byen Irakyen? Ay, m gentan ban nou poul la. Ay, m panse sou Ayisyen. M se rele li menm. Ladislav Krejci. M gen gentan repete la. Sa di. Ronald Araujo. Irigweyen. Mwen gen rido l bakou alman. Lontan alman yo pat konn konsa men kounya bagay yo chanje. Alman ka nenpòt koulè. Ooh nou pre nou pre nou pre. Malik Tillman ameriken. Ebyen se 3 ti anvlòp m gen jodi a. Jodi a m pou ouvè 1 anvlòp. Nou pral kole yo ansanm avèm tou wi. Nou pral kole yo live. Nap nan live pou nou kole yo. Bon se nap nan live pou nou kole pou nou kole sticker yo nan album nan. Pa bliye se album original m gen. Mezanmi ane sa achte album nou. Achte album nou. Ayiti nan mondyal nou sipoze nou tout sipoze gen album. Nou tout sipoze nou va gen kob. Nou va gen kob. Men men bon se bon m poko ap pale sa m wè la se

Ayiti leve men nou anle nou pral fè istwa nou pa fè dèyè Ebyen nan chak pwen nou Many Drapo nou ap flote ankò lap tonbe Pa bliye sponsor Avomac fò nou voyem nan match Ayiti yo M poko gen yon milyon abòne men abòne m genyen yo Avèk abòne m genyen yo nou ka voyem nan mondyal la wap jwenn vizibilite a Dayè nenpòt nenpòt peyi a m ka ale sèl sa m ka di w.

M poko ap di mèsi a tout moun ki te gade video a, ki tap gade video a. E m pap di mèsi ansanm avèk, m pap fini video a san m pa envite chak moun achte albòm nan. Depi ou kapab achte albòm nan. Men albòm nan. Men Ayiti la. Achte albòm nan epi paske ane sa fyète nou fè pati de pa egzanp tout timoun. Tout ti chilyen, tout ti brezilyen, tout ti ajanten, tout ti ameriken gon album konsa nan men yo, kote yap fè koleksyon, yap mete nimewo 18 ayisyen an Dukens Nazon jwè nimewo 18, men se pa nimewo jwè a vrèman, nimewo 20 Ayiti a ki se Frantzy Pierrot, Louis men Ruben Providence, José Casimir, Bellegarde, Ricardo Ade. M wè ti brezilyen ap kole yo. Ti brezilyen an, ti chilyen an, ti ameriken an, ti espanyòl la, ti fransè a. Se yon fyète, ban m di w. Pase mwen, m pa m pa t janm konn enterese fè jan de bagay sa yo. Men kounye a la, m pa p bezwen al pran anyen pou m kole sa yo. Se retire epi kole. Fè koleksyon sa yo, yo konn di se pou timoun sèlman l konn ye men isit la la li pou li pou

Anpil chanjman stickers pou m byen di nou. Kote ke m ka gentan achte 40. 40 anvlòp la. Anvlòp sa a ou wè m sot chire la. E lè sa, sa ka rive m gentan jwenn yon kantite jwè. M ka gentan jwenn yon jwè 2 fwa. Si m jwenn yon jwè 2 fwa, m pral oblije vann li. Pa bliye sponsò yo. Sponsò yo. Jwèt pou nou. Jwèt pou nou sponsò yo. M di nou jwèt pou nou sponsor yo. Ayiti nan mondyal, m nan mondyal. Fò m al gade match. E nenpòt kote li a m ap kapab. M gen dokiman pou tout peyi yo. M gen viza tout peyi yo. Sa ki vle di, bon m pa bezwen di sa m gen. Men sponsor depi ou voye m m ap ka ale. M pa gen pwoblèm. Sèlman biyè davyon m bezwen epi. M sèlman bezwen biyè davyon. Epi m sèlman bezwen otèl epi sa w ap peye m nan pou m vann biznis ou an. E. Yon gwo sponsò pa ta kontakte m la. Paryaj yo, bay paryaj yo. Bay, ou konprann, bay sponsò ayisyen yo. Pase si m al kouvri koup di mond la. M gen kameramann pwofesyonèl, m gen, m gen anpil moun wi k ka travay vide yo, m gen, m gen, m gen bon ekip wi. Si w voye m al kouvri koup di mond la, w ap jwenn avantaj. Envitasyon li avèk tout ayisyen. Pataje videyo sa. E se te yon plezi pou m te ansanm avèk ou. E m pral kole, m pral kole yon live ansanm avè w. E pi n ap pale trè pwochènman. Nap pale trè pwochènman nan yon lòt video. Bye tout moun. Nap wè byento.